Bonjou bonswa tout moun nou se zafè pa n ayiti toupatou nap chèche nouvèl pote pou ou pou n enfòme w de sa kap pase nan peyi a ak lan mond lan nap pale w de aktyalite politik ak tout lòt bagay ki ap domine mond lan pa ezite abòne ak chanèl la pou plis nouvèl.
Byenvini sou chanèl sa ki se zafè pa n ayiti jodi a son plezi pou n retwouve n nan mikwo sa ankò yon fwa pou n kapab pote bon jan enfòmasyon pou ou enfòmasyon n pote pou ou jodi a lapolis mete anba kòd 17 jèn gason melanje avèk jèn fi ki enplike nan zak kidnaping nan vòl kap fèt nan peyi a la yap prezante yo nan dcpj gade yo byen pou nou wè lè yap prezante yo donk nou ka di ke ta sanble bagay sa pral sispann nan peyi a paske si yo kòmanse mete yo anba kòd Donk nou gen espwa ke sa kapab sispann paske anpil moun deja viktim de sa, sa fè nou mal anpil ok, menm sa k pa viktim yo, yo vrèman strese nan moman moun pa moun pè sòti moun pè mache nan peyi Dayiti. Ebyen san pli tade san n pa pale anpil nou pral gade videyo kote y ap prezante endividi sa yo nan dcpj. Men byen avan banm montre nou kòman pou nou abòne ak chanèl la pou nou kapab ankouraje nou nan travay ke nap fè a ann gade video sa ansanm. Ale sou aplikasyon youtube la ekri zafè pa n ayiti klike sou li lèn fin fè rechèch la nap wè yon espas wouj ki ekri sabòne nap klike sou li nap retirel sou pèsonalize nap mete sou tout pou nou kapab resevwa tout notifikasyon nou yo. Pye moun nan se Peterson Benjamin, de la gauche vers la droite, nan kwen an bò invètè a, rive jiska mesye mayo blan an, se 8 premye moun yo, se Peterson Benjamin, Peterson Benjamin se yonn nan gang. ki baze nan vilaj de dye baz 5 segond se gen de moun ki di se nimewo 2 gen moun ki di se nimewo 3 men antouka men la anba invètè a ke laprès ap kapab wè li gen aprèl gen jakmè delis genyen inèl franswa genyen woznò jan lwi sen lwi padon

Mesye ki a mayo blan an, Shaider Kembell. Mesye sa yo, yo te entèpele yo le 2 novanm 2020 nan Dèlma 75, nan Fragnovil, pou anlèvman, sekestrasyon, kontre ranson, e yo te tou an posesyon dam ilegal. Paske nou konnen fenomèn kidnapin nan, se yon fenomèn tout laprès la konnen ki anplè l ap pran, e nou te pran tan pou nou te pale. de sa men jodi a m kwè ke n ap pran bon tan pou nou pale de sa e majorite moun ki la yo pi fò tout moun ki la yo se moun ki enplike nan kesyon kidnapin sa nou rele anlèvman sekestrasyon swivi de ranson nou ba l ti non nou rele kidnapin 4 dènye moun yo an patan de mesye 3 dènye moun yo.

Yo genyen menm chèf dakizasyon yo. Se de mesye ki pat se gen manda damne dèyè yo. Yo te gen pou yo al reponn kesyon lajistis. Depi sou arestasyon Anèl Jozèf, yo te gen manda pou yo t al reponn kesyon lajistis. Yo apateni a. Gang ke Anel Joseph tap dirije nan Vilaj de Dye yo sove, yo rive Sendomeng, koneksyon lapolis dominikèn avèk lapolis ayisyèn fè atravè Entèpòl, yo arete yo a Sendomeng e otorite ayisyano e dominikèn yo, yo remèt yo sou fwontyè ayisyano-dominikèn nan a dè polisye ayisyen e mentnan yap genyen pou yal reponn.

Nou kapab remake nan tout de gwoup pou nou prezante yo, nou wè chak gwoup gen omwen yon fanm ladan. E m pral eksplike nou de fason pli laj toutalè, mesye ki nan kwen an, toujou bò kote Inverter a, avèk mayo ble a, li rele Michel Nicolas, e moun ki vini aprè l la se Resilhomme Pierre, alyas Aselòm. Toutswit aprè, nou jwenn Nathalie Augustin, Gesner Belfort, Gesner Belfort ap fonksyone sou 3 non. On lè l rele Gesner Belfort, on lè l rele Roudy Pierre, On lè l rele Jude Felix. N apral esplike nan ki ka mesye sa yo te enplike e nan blòk legliz Sibè sou wout 9 kote yo te anlve yon sitwayen, nou pral pale de sa toutalè. Aprè dènye ka anlèvman ki konsène 2 moun nou wè nan ekstrèm yo a, se Bernard Etienne alyas Ledik, se konsa misye rele tèt li. Epi nou gen Jonathan Sam Augustin ke yo te fè anlèvman le 30 oktòb 2020 sou la pèsòn de Yol Derica Derison. Vwala se an tou 17 moun ke nou prezante a la près, nou pral eksplike nan ki sikonstans chak gwoup moun oubyen chak alò chak moun oubyen chak gwoup de moun nan ki ka yo te enplike. Vwala yo devan mikwo. Laprès yo la, nou wè yo, e pou opinyon piblik la kapab enfòme de travay ke lapolis fè pa rapò a sitiyasyon sa a k ap gangrene sosyete a, nou pral pale de sa. 17 moun, pami yo 2 fanm, enplike nan anlèvman, sekestrasyon swivi de ranson. Lè n ap pale de kidnapin, fòk eleman sa yo reyini pou nou di se yon acte de kidnapin li ye. Si e se tou le 3, alò tout eleman sa yo, yo yonn konplete lòt. Se pa yonn ou lòt, fò yonn konplete lòt, fòk tout prezan. Dabò, gen anlèvman, aprè anlèvman an, fòk gen sekestrasyon, e aprè fòk gen demand de ranson. 3 eleman sa yo kant yo reyini, nou pale de anlèvman, sa nou menm nan langaj komen an nou rele kidnapin. Nou sot prezante nou 4 premyè pèsòn yo, Peterson Benjamin, Ti Pitè, ke sèten moun di se nimewo 2, nimewo 3, ke l ye nan baz 5 segond ki baze a Vilaj de Dye, Jacner Delciné, Inel François, Rosenor Saint Louis. Mesye sa yo, yo enplike nan yon vòl 2 veyikil, yon pick-up, nou blanch, li te koulè blanch dabò, non li te, alò se ton Toyota Hilux nwa ke Jacquener Délice li menm li pentire an blan. Pikòp sa li se pwopriyete leta ayisyen, li apateni o sèvis ministè ministè jenès e spò. Yo vòlè li an dat di 25 fevriye 2020 a Dèlma 18 nan men yon anplwaye ministè sa. Yo pran plak machin sa a, Jakner Delis pran plak machin sa a, li mete l sou yon lòt machin alòske lòt machin sa a te enplike nan yon kidnapin a Miragwàn le 31 jiyè 2020 e lapolis nan Gresye ta pral rekipere veyikil sa a e libere moun yo

Enfraksyon yo repwoche yo se anlèvman e sekestrasyon kontre ranson e detansyon ilegal dam. Yo te gen an posesyon yo yon pistolè, nimewo seri l se 01 01 88. Yo te jwenn zam sa nan men Salner Polydor. Komisarya Dèlma byen si, se li menm ki te sezi an tou premye lye de dosye sa e puiske dcpj se li menm ki gen konpetans pou apwofondi ankèt yo, donk yo te achemine dosye sa yo a la dcpj. Te genyen tou nan blòk wout 9, tou prè legliz Sibè, pou moun ki konnen zòn nan, mesye sa yo, yo Michel Nicolas, Resilòm Pierre alyas Aselòm, Nathalie Augustin, yon lòt fanm ki enplike l nan kesyon kidnapin nan tou, Gesner Belfort, tanto se Gesner, tanto se Roudy Pierre, tanto se Jude Felix, yo te anlve Jocelin Estiven, yon sitwayen de 43 zan, e yo libere l menm jou a swit a entèvansyon lapolis e nan sou komisarya Duvivier a yon tchèk de woutin ke lapolis te santi malèz la, gen yon enkonfò a, enkonfò viktim nan anndan machin nan, yo te poze kesyon e yo te santi malèz la, yo te rive entèpele mesye sa yo, donk vwala, mesye dam sa yo padon, vwala e y ap reponn kesyon lajistis. An dat du 30 oktòb 2020, yo te anlve tou yòl Derica Derison, yo libere l, li libere padon le 4 novanbre. Vwala, se ansanm de dosye sa yo, men yon gen yon dosye ki ki gen yon aspè patikilye, m te swete fè yon ti panche sou li, se kote mwen swete atire atansyon lè paran, mère et père de famille, sou yon aspè tou patikilye, ce qu'on appelle le contrôle parental. Sitou moun ki gen jèn fi, jèn adolesan fi yo, apati de 14, 15, 16, 17, jiskaske yo vin majè, pou nou gade ki moun yo frekante, ki kote yo ale, ki sa yo fè, ak ki moun y ap pran pa. M pa pral raple sa k te pase deja, nou tout nou konnen l, li nan memwa nou tout la a. Men nou gon sitiyasyon prèske similè, erezman lapolis rive ladan l atan, E le pire pa rive. 23 novanm, Mwen pale de dosye sa nan laprès deja, m pa t ba l non l, men petèt kounye a la sitiyasyon an oblije m ba l non l, s on fason ke pou paran yo kapab sifizaman konnen pou yo konnen kisa pou yo gen adopte kòm konduit. Berlina Mucial, 17 an, Lapolis nan dcpj resevwa plent. di yo kidnape l nan Kwadèboukè. Sou wout li de Latranblè a Kwadèboukè li pral lekòl, lapolis resevwa plent di yo kidnape l. Lapolis travay sou li. Lapolis entèveni de Kwadèboukè etan lapolis gen enfòmasyon di se Gantye yo kenbe l. Lapolis entèveni li libere

e paran demwazèl la te gentan depoze sou yon kont 15 mil goud. Nou kab konprann, yon fanmi ki pa gen mwayen, ou mande l 50 mil dola e l gen pitit fi l nan men w, li degaje l pou l jwenn 15 mil goud, li depoze, nou konn istwa 15 mil goud sa yo deja, atravè de ka ki trete deja, pase nan peyi a deja, nou pa pral pale plis sou li. Men, sa ki pi enpòtan, se kòman de bandi kapab rive pran pitit ou lakay ou, nan fwaye l, pou l monte tèt li, pou l ap bay manman l a papa l presyon pou bay de bandi kòb, fè de zaranjman avèk bandi pou bay ou kòb sou pretèks ke yo kidnape l. Sa li trè enpòtan. Mwen p ap pase sou silans, menm si plizyè jounalis te rele m mande m sa, men m pa t pale de sa. Se yè swa, kote nan yon fouy, kote delege depatimantal Lwès la te la, e nan ang dè ri Rigo e Lanbè, nan kad yon fouy de woutin, nan yon bis de transpò, twa bandi, Pyè Nògès, Sen Jis Miki,